Siw sou tiktok mwen siw menm pou yon fwa ou gade video black dwol deja. Guys nèg yo pa vlem vin nan konkou a mouchwa nèg yo dim gen dyab nan mouchwa guys nap tann tout moun talè guys a 4 PM nan final la. Depi nèg la antre nan gang m deja konnen yo brital map mouri bèl bòs anmweyy tanpri mennenm lopital oh misye anraje yo pa dwe kwè nan li li tankou ti nèg blondedy a ah li pa gen tòg nan li

Lendi 27 janvye a nou pèdi bèl tèt fristalè sa, yon enfliyansè ki te vrèman popilè sou TikTok, patisipe nan challenge, fè konpetisyon diferan, epi malerezman nou pèdi l nan lendi 27 janvye ki sot pase a la. Imaj yo vrèman trajik nou pap ka poste yo sinon videyo a riske bloke. Map afiche l nan telefòn nan, konsa nap ka gen yon ide de kòman sa te ye.

We've come a long way from where we began Oh I'll tell you. Imajinè Black Doll premye mwa poko fini nan kòmansman ane 2025 la ap anonse n nouvèl moun ki mouri avèk aksidan ki rive etc. Li pat fè l nan yon sans negatif.
Yow, tris nouvèl nan Amerika ann priye pou Uncle Kendji. Misye fè yon aksidan yèswa jis kounya lap soufri anhh. Daprè enfo yo dim senti misye bloke, m vle pou nou tout sipòte l piga nil paske l masisi. Yow!

Ledi 27 janvye a, nou al dòmi avèk move nouvèl sa ki se lanmò Black Doll. Se yon aksidan ki ase trajik, tout tèt li kraze lè imaj yo vrèman. Tout rezo a te cho espesyalman TikTok avèk Instagram e anpil festa lè parèy li pat neglije pale sou dosye a pou nan sans pa yo di kòman sa domine yo e pale enpe de pèsonaj la.

Jan m te di nou avan Black Dol se yon moun ki vrèman renmen senpatize l avèk moun tankou lè yon sitiyasyon trajik prezante. Li itilize talan l ki se fristal pou eksplike e konseye. Tankou Anko Kendji, Dyacha avèk yon pakèt lòt ankò. Brèf ban m prezante nou yo e n ap konprann pi byen. Yow!
Video Ti fi k pran lari a guys pa rele Daïsha.

Gen ayisyen k te gentan wè ke Theriel se t yon gwo mechan pou jan l tiye sexual artist avèk Ash Taliban huh ou se yon fake jounalis ou pa fè gwo etid enfòmasyon w pa verifye Rony k lage yo ou pa pridan.

Vous m'avez traité de tous les noms. J'étais bien sage avant de vous connaître. J'étais gentil. Vous avez maltraité mon âme. Vous avez maltraité mon esprit. Konya mwen kite yon sesyon de pi bèl live, pèfòmans ak entèvansyon lòt moun fè konsènan ka trajik sa ki reprezante a. An nou swiv ansanm.

Map vin jwe san mouchwa guys. Jodia se final la a 4 è 30. Black doll vs sakaje. Pa bliye zobwa te elimine. Ti pitit sa te elimine. M elimine zobwa deja. Ou konprann? M elimine zobwa. M elimine yon pakèt lòt nèg. Final la jodia e fas e sakaje. Ok guys. Nap tann tout moun mèt sou paj freemix la. E pa sou paj pam nan lap fèt guys. Final la ap fèt sou paj freemix la. Ok guys.

e nou rete kwè nou te pote anpil valè pou de enfòmasyon ke petèt ou pat konnen. Se konsa sitiyasyon yo prezante. Malerezman nou pa tap ka prezante w imaj yo e kòman aksidan an fèt paske yo vrèman lèd videyo a te riske bloke. M konn ayisyen se lè yon malè rive yon moun tankou yon ka trajik konsa yon ka lanmò yon ka maladi yo senpatize avèk moun nan men blag dwòl jan m sot montre nou an li pat gen sa lakay li. Pèsonèlman mwen pat konn pèsonaj la de prè men mwen e obsève konpòteman l avèk talan ke li genyen. Petèt videyo sa se dènye videyo m ke w ap ka gade, se siman paske w pa abòne. Donk, eseye fè sa yon fason pou nou ka rete konekte. Mèsi a tout fanatik ki abòne deja. Kite kòmantè pa w la pou w ka di m s kisa w panse e fè m konnen kijan sitiyasyon sa rive sou ou. N ap di w mèsi, n ap wè yon lòt fwa pou yon lòt bèl videyo.